Savalore Savalore Mwen se Batala Batala ki se inisyatè Atelye Tanbou Plen Minwi. Pou kounye a, mwen se vis kowòdonatè Atelye Tanbou Plen Minwi. Atelye Tanbou Plen Minwi ki se yon lekòl tanbou k ap fòme moun gratis nan peyi a. Atelye Tanbou Plen Minwi wè jou nan dat 11 mas. 2022 nan lakou Pòtoprens, men pou kounya Atelye Tanbou Plen Minui twouve li nan Sant Kiltirèl Brezil, zòn Plas Bwaye, Petyonvil. Nou kapab di Atelye Tanbou Plen Minui gen plis ke 300 moun l ap fòme soti depi 2022 rive jounen jodi a. Nou te kòmanse avèk yon grenn klas, men jounen jodi a Atelye Tanbou Plen Minui gen 5 klas, Saba 1 wa Saba 2 se klas debitan, se klas kote moun nan. jwenn pou l fè inisyasyon nan tanbou se klas kote moun nan konn tout sa k gen rapò avèk baz istorisite nan koze tanbou. Yonn nan bagay ki enteresan nan klas Wa Saba 1, klas Wa Saba 1 an se yon fanm ki pwofesè l, s on fanm k ap ansenye tanbou ladan l, fanm sa a pote non Ruth Avenard. Ew. Savalwe, Non pa m se Ruth Avenard. Mwen se pwofesè filozofi, an menm tan, mwen se pwofesè tanbou. Mwen anseye tanbou nan atelye tanbou pen minwi, nan yon klas ki rele klas Wa Saba. Li gen de pati ladan l, gen Wa Saba 1, gen Wa Saba 2. Mwen vrèman gen yon bèl eksperyans avèk atelye tanbou pen minwi. Mwen te rantre nan Atelye Tanbou Plen Minwi lane 2024. Lè sa a mwen te rantre, m pa t konn twòp anyen nan tanbou. Sof ke m te konnen listwa enstriman an, m konn sa l vle di pou nou kòm Ayisyen, kòm pèp. Anplis, n te konnen tout sa ki te gen, ki te marande a listwa tanbou du pwen de vu mondyal. Mentenan, Atelier Tanbou Pen Minui vin ban mwen yon diplis, e yon diplis ki trè sinifikatif, nan kesyon rit yo, kòman rit yo enpòtan pou nou, ki gen awè a kesyon fason nou menm kòm pèp nou panse, e nou menm kòm pèp, ki sa rit sa yo vle di pou nou. Donk, Wa Saba. 1, Wa Saba 2, Se premye klas Atelye Tanbou Plen Minwi. Se youn nan klas kote ke moun nan li vini, li pa bezwen konn twòp anyen nan tanbou. Li gen dwa vini, li pa menm konn trè byen kisa ki yon tanbou. Men se la li pral aprann konnen son bazik, li pral aprann konnen listwa tanbou, Li pral aprann konnen kisa tanbou reprezante pou nou kòm pèp ayisyen e kisa tanbou kòm youn nan enstriman pale, dimansyon li genyen, wòl li ak fonksyon li anndan yon sosyete. Paske nou pa, nou tout la konnen ke tanbou. Gen de seri de wòl li jwe. Depi nan kòmansman n ap pale de sa ki rele traite de grief e pa rapò a kesyon etni lè nou t ap rive sou tit botè sa ki pot ko menm Ayiti. Donk sa ki vle di jwe tanbou pou nou li siyifikatif. Jwe tanbou pou nou marande a tou sa ki rele yon idantite kolektif nan sosyete a an Ayiti. E se sa nou fè nan klas Wrasaka. Premyèman li gen pati teyori li. kote gen de seri de konsèp nou plis kapab di nou konseptyalize rit yo, nou rive degaje, dekòtike de seri de konsèp ki marande a rit yo. Pa egzanp, yon rit tankou Ibo se yon rit kote ke ou montre ki kòman esklav yo te sèvi avè l pou te konbat. Se youn nan rit ki montre tout dimansyon batay de seri de etni genyen. A ou wè l kòm rit, ou wè l tou kòm etni. E. Wa Saba, dezyèm pati byen se pati pratik. Se la nou pral vrèman aprann kòman ou jwe pa egzanp yon valou grenn tanbou. Kòman ou jwe pa egzanp afro. Kòman ou jwe pa egzanp kalipso. Kòman ou jwe adaptasyon. Kòman ou jwe pa egzanp yon valou 2. Kòman ou jwe nago grenn tanbou ki se de seri de rit ki fè pati rit rezistans ki alafwa fè pati etni, ki antre nan kad wayote e ki pral kite, ki pral rete kòm de seri de richès pou nou anndan sosyete a, ki fè pati patrimwàn nou. Se poutèt sa, non sèlman nou fè yon efò kote ke pratik yo, rit yo, nou pratike yo, men gen yon efò teyorizasyon k ap fèt sou rit yo, K ap marande yon kad konseptyèl pou nou kapab fè yon travay avanse pou li vrèman rete, konsève ak valorize nan patrimwàn nou an Ayiti.
Ouvri baryè tout kote.
E Wa Saba, ki kote l soti? Wa Saba se te yon elèv andedan atelye Tonton Blanminwi, malerezman, ki travèse, men nou menm pou n kite non l grave nan memwa atelye Tonton Blanminwi, bay sèl fason nou ka fè non l rete vivan andedan atelye a, se bay yon klas pote non l.

Sa yo pa sèlman gwo kout tanbou lespwa, men se kilti nou, se idantite nou, e se potansyèl valè lokal ki fè valè lakay. Kilti a rete vivan. Kilti a do bout. Kilti a ap frape fò. Gen talan nan plizyè lòt domèn k ap bat tanbou pou n reveye, danse, reflechi, konprann rasin, chèche konprann tanbou. Se yon atelye tanbou, yon kominote, se yon fanmi.